Bonswa tout moun bonswa fanatik nou yo bonswa pèp ayisyen dan le mond antye bonswa tout kretyen. Aprè midi a mwen sabre aswè a mwen salyew nan non Jezi e felisitew remèsyew e pou chak moun ki abòne ansanm avèk nou nan chanèl youtube sa e non sèlman nap pataje avèk ou adorasyon ou konnen non mwen se pastè Paul François mwen pataje adorasyon pou adore ak nou e anmenmtan nou fè etid biblik. Nan video nou yo nou poko ka fè live m seye ke wap konpwann nou se pou toujou abòne avèk nou e Bondye ap beniw e gen anpil moun kap delivre atravè tou etid nou yo e adorasyon nou yo aprè nou aswè a nou vini gen yon tèm nap trete ansanm avèk ou se Magte la bèt. pou 666 e map ba ou entwodiksyon e tout sa nap trete yo e nou gen sa yo le lame a nan Apokalips chapit 13 nou gen sa yo le dragon an nou gen sa yo le 7 tèt nou gen sa yo le 10 kòn Nou gen soy rele e kouwòn dò sou chak tèt yo, nou gen pati etwal yo, e nou genyen non moun, non bèt la, e m vle pale w de kòd 666 la. Silvouplè, m mande w prete m atansyon w, pran bib ou an men, al analize. Revelasyon chapit 13, an kreyòl, ou Apokalips 13, la nou ba ou tout entwodiksyon sa k pi enpòtan ki bay pwoblèm pou moun entèprete yo nan Bib la. E mèt vine menm, e premyeman nan chapit 13 la, ki pale, premye vèsè a pale de lamè a avèk yon bèt ki soti nan lamè a. Kisa ou panse de lamè a? Kisa ou panse de bèt la? Premyeman, mè byeneme, men kisa yo vle di. Yo pa literal. Lòs yo genyen plis ke se yon vizyon, yo espirityèl. Men kòman ou dwe konpwann yo literal? Kisa yo vle di? Ann pwan yo depi nan syèl, kisa yo vle di? E ki sa yo ye sou latè. Sonje mwen te ba ou entwodiksyon de tout sa nou vle pale yo e ki sa chapit la di. Premyeman, Jan te wè nan Revelasyon an, ebyen yon bèt ki ap soti nan lamè a. Ki sa lamè sa vle di? Se pa lamè ou konnen an. Lamè a vle di moun. Li reprezante moun nan vizyon se lamè e jan te wè. Dezyèmman, nou te wè yon bèt kap soti nan lamè a. Ki sa bèt la ye? Eske se yon bèt vre? Non, li pa yon bèt. Jan ou konnen animal ou lè wazo e mamifère. Donk se pa yonn nan yo, men sinon dragon sa oubyen bèt la kap soti nan lamè a, ebyen li e se yon dragon. Premyeman ebyen li se toujou yon gouvènman kap moute e pa bliye, Eksperyans gouvènman sa pouvwa ke lap genyen an ap soti nan lisifè ou nan mond envizib. Sa vle di son moun lame a ye epi sa bèt la menm ki soti a se konesans ki pa sot nan Bondye kap dirije l li se yonn nan priyorite yon prezidan k ap dirije yon eta, yon peyi, epi se li menm menm ke dyab ap ba l konesans pou l kapab ede Lisifè a kite rèv li yo. Lè m pale w de, lè nou pale w de dragon, nou pale w de lamè, tou de reprezante moun, se kon lamè. Literal, Men son lamè fizik ki se yon lòm. Bèt la, se konesans li k ap sot nan mond envizib la. Dabò, bèt yo, se pa bèt sa a ke nou kwè jan nou konnen lòt bèt yo, swa yon lyon, swa yon dragon jan w konprann. Okontrè, Bondye ban nou dominasyon sou tout bèt yo. Se pa yon bèt k ap vin sot nan lamè a pou dechire w la. Men sinon se yon yon prezidan k ap tèlman gen konesans e k ap dirije nan mond lan epi tout sa l ap egzekite yo se plan dyab yo ye yo pa vyen de Dye. E anplis nou vle pale bèt sa ap gen 7 tèt. Sèt tèt la se pa ankò yon bèt vre k ap vin sot nan lamè k ap gen sèt tèt. Li vle di sèt gouvènman mondyal, sèt prezidan mondyal ki dirije gran pisans yo. Sa vle di se Dyab la k ap dirije sèt prezidan sa yo. Epi, sa y ap egzekite yo, yo soti nan Dyab la. Pa egzanp, annou pran yon lwa ki soti ki di pou gason marye ak gason. Annou pran yon lwa ki di fanm ak fanm gen dwa marye. Ou konnen, e yonn nan peche Bondye pa padone, e se yonn nan peche ki jouman pou Bondye, w ap jwenn sa nan tèks la. Pi gwo jouman, yo di bèt la va sèvi avè l pou joure Bondye, enben sa vle di se jan gouvènman sa yo ap fonksyone. Yo prezante nan mond lan ke gason ka marye ak gason, fi ka marye ak fanm. Donk sa yo se pi gwo jouman yo ye pou Bondye e se sa k fè Bondye te detwi Sodòm e Gomò. Sa vle di, sèt tèt la, li konpoze sèt prezidan alatèt. Sèt prezidan kap dirije, ki dirije grann pwisans lan, G-7. Eksperyans pouvwa ke yo genyen yo, pa sot nan Bondye kreyatè a, li soti nan mond envizib la, avle di se eksperyans dyab kap dirije prezidan sa malgre yo se moun. Yo tèlman gen pouvwa, se sa k fè Bib la wè yo nan fòm bèt ki fewòs. E anplis, sou tèt sèt chak sèt tèt yo, gen dis kòn. Dis kòn yo se pa literal. Dis kòn yo siyifi dis nasyon. ki anba G-7 la, ale di 10 nasyon sa, se 10 lòt prezidan ki dirije nasyon sa yo, men ki anba G-7 la. Ale di 10 peyi, 10 nasyon sa, yo tèlman gen pouvwa tou, donk ke G-7 la ba yo pou yo pase lòd, kòman pou plan yo a egzekite, pandan gouvènman sa yo, se yo k ap travay anba chal, ou an kachèt. Pliske legliz Bondye la sou latè, yo poko ka egzète, egzèse tout plan antikris la. Antikris la vle di yon moun k ap devye lòd Bondye yo. Se yon moun li ye, li pa bèt. Ebyen, pou rezon sa, mwen fè etid sa pou pataje avè w. M vle ou li chapit la, sa vle di ni 10 etwal yo, ni 10. kouwòn dò yo, ni dis kòn nan, yo tout gen menm siyifikasyon, yo se dis nasyon. Gen nan pwofesi yo ki pa koresponn avèk nou. Pa egzanp, sou li nan Dànyèl chapit 7 la. Vèsè 7 a 9, Li pa lo de twazan simwa, oubyen sa nou di twazan edmi, karannde mwa. Se de chif ki mal pou entèprete paske yo se chif ki gen pou wè a lontèm ou a koutèm.

Jeremi pral pale, e li menm tou sa l te wè nan yon vizyon, li te gade nan vizyon pa l la, li te wè, ebyen, yon katriyèm bèt. Katriyèm bèt la va abiye tou de blan, cheve l yo menm va yon lòt koulè. Sa vle di lè yo di w cheve k nan tèt li, ale di sa a, lè yo di w pale w de cheve ki nan tèt li, ou tou wè se yon moun. Bèt la pa yon bèt vre men se yon moun ki abiye tou de blan men se yon fòm pou twonpe si w ta kalkile ki abi mwen konn wè ki abi mwen konn wè vatikan genyen. Gad li ki adoubleman. Poukisa li se chef de la religion men yo pa metel nan jel 7 la kom a la tèt enben se paske se li kap dirije 7 sa a la tèt avek konesans koman pou yo fonksyone ki lòd pou yo pase a mond lan ki an favel paskel reprezante djab ki nan mond envizib la ou lisifè. E m konnen mwen ap fè yon gwo atak atravè etid sa. Men sa ap libere anpil moun menm si mwen menm m ta gen pwoblèm. Ebyen sa vle di, yo di w l abiye tou de blan. Katriyèm bèt Danyèl te wè a tou. Ki se Jeremi ki te wè l nan chapit 25 vèsè 32 e 33. Danyèl te pale de yon katriyèm bèt ki te reprezante yon katriyèm gouvènman. Pwofesi Danyèl 42 mwa, ki se twazan si mwa ou twazan edmi, pwofesi sa te akonpli sou Jezi Kris menm. Ebyen, kisa yo nou te wè dragon sa t ap ye? Sa vle di pwofesi sa ki kòman yo t ap mete moun nan prizon e touye moun, e kòman nou wè yo te touye Jezi. Ebyen kiyès ki te nou te wè kòm bèt la? Nou te wè premyeman anperè women an. Nou te wè e peyi Jide ki t ap dirije anba gouvènman li, pa wa Ewod. Nou te wè Agripa e Pons Pilat. Nou te wè, padon, nou te wè maj yo, nou te wè e anperè women yo, nou te wè wa Erod e nou te wè Agripa. Sa vle di chak nèg sa yo, se yo ki te sòti pou te touye anpil moun. Nou konnen kantite timoun ki te mouri nan plas a Jezi. Paske li t ap goumen avèk Kris la. Nonsèlman yo menm yo te gen jouman pou yo te joure Bondye, men, yo te la tou pou te konbat Kris la menm, vizibleman. Ebyen, se sa k fè, aprèmidi a, ki sa 666 ye? Nimewo chif la. Èske w kwè se. 3 6 la ki pral parèt nan fon oubyen sou men dwat ou? Non, se la teknewoloji lè grand pwisans sa yo envante, donk sa vle di si w pa nan mond, si w pa nan teknewoloji k ap viv nan mond lan, enben se tankou yo te di ou pa moun k ap viv nan planèt la. Donk pa bliye

Tout jan pou lè nou pran machin, lè nou pran tren, lè nou pran avyon, tout sa yo, y ap pas on seri de lòd, si w pa gen lòd sa yo, ou p ap ka fonksyone. Kismax 666 pa 3 chif y ap vin kole. nan fon w sinon se sa y ap viv fò w aprann avèk kèk newoloji pa egzanp si w pa pran vaksen ou pap ka vwayaje men li pa vle di vaksen an pa vle di se 666 mè byen eme dezyèmman sa vle di se lòd mondyal ke li ye kounya w ap rive yon nonm de tan si w pa gen yon kat. de kredi gouvènman yo ba w, ou pap ka fonksyone nan mond envizib la. Dezyèmman, kounye a kiyès moun ki ka fonksyone san yon telefòn? Donk, tout sa yo gen pou wè avèk dabitid, donk ke ki se vle di teknewoloji. Menm lekòl kounye a se nan telefòn, nan konpitè, se la ou pran klas. Se teknewoloji a ke yap ba ou enpi yap foure l a la fen lap detèmine avèk yon kòd mondyal, kòd mondyal la lap gon sèl non yo rele marque de la bête se teknewoloji lè yo fin anrejiste tout moun epi yo pwal vin ak yon sistèm mondyal. Donk san li ou pap ka achte, ou pap ka vann, ou pap ka moute avyon, ou pap ka moute machin, ou pap kisa wap pral fè? E se pou la rezon sa lè lè yo fin fè tout moun abitye ak kòd mondyal la, se lè sa yo pwal lè yo fin fè tout moun abitye ak sistèm e teknewoloji a, ebyen lè sa yo pwal gen yon kòd mondyal kèlkeswa kote w rive, Avèk kòd sa a, donk sa vle di kote ou parèt, si se men ou, ou pa wè. Ki sa men dwat ou vle di? Men dwat ou vle di priyorite ou. Ki sa men goch ou vle di? Li vle di enferyorite, enferyorite ou. Pa egzanp, nan Matye chapit 25, nou wè tout moun k ap sove yo, y ap nan bò dwat. Yo rele yo mouton. Tout moun tou ki pa sove ki ta viv avèk 666 la tekneoloji di peche a ebyen yap sou bò goch ki se enferyè a yo tout la yo pwal menm kote ak dyab la ki alatèt yo a. Donk se sa Apokalips ou Revelasyon chapit 13 li fè nou konnen. Ou menm, byeneme, ou bezwen aprann tout sa yo, donk pou w ka konprann paske yo di w Mak 666 la se non yon moun li ye. Li pa yon chif. Jan ou konnen 666 la. Nenpòt moun ki wè nimewo sa, 666 la, li se li pwen li vin devni yon perèz pou chak moun. Men se pa chif 666 ki pwal parèt nan fon ou, men pito koripsyon va vin nan fon ou epi lè sa va vin nan lespri w kòm konesans.

Kounya pou aprann nan te pou aprann lekòl se nan telefòn, se teknewoloji pandan tout tan nou di lap avanse nou apiye yo men yo pa konn ki dega yo fè nan nou tou. Se ak teknewoloji yo fè depi yon ti bebe timoun i koumanse gad televizyon lap gade sa yo rele nounous oubyen moune kito. E tout sa yo, donk sa vle di y ap fè timoun nan abitye a yon sistèm. Se sistèm mond lan ap itilize a. Donk lè y ap fè tout sa moun te konnen depi oparavan disparèt nan konesans ou, y ap ba w konesans atravè teknewoloji san teknewoloji ou p ap ka viv. Se pou sa Kris fè nou pwomès, lè yo va fin gen kòd mondyal la nèt, Lè sa a kè l menm sou tanbou yon wòch, sa k te k newoloji w ap ka avanse. Enben, se pou sa k fè, Sovè mond lan jiskaprezan, se paske Legliz Bondye la, Sent Espou l Bondye toujou la, Jezi poukò fini. Se sa k fè gouvènman mondyal la san kachèt li ye, se atravè atravè konesans pou nou genyen, pou n konn sa sa vle di, Mak 6, 166 la. Donk y ap mete yon seri de vye bagay nan tèt ou, Epi konnya ou menm wap felisite la syans. La syans vle di konesans. Se sak fè granmoun yo te di nou, tout moun filozòf nan sal konnen. Ale di la syans avanse se konesans lèzòm. Ou menm ki pa fini lekòl, ki pat al lekòl menm, ou gen la syans nan tèt ou, tout fwa ou gen memwa. Yo ba w yon telefòn ki sèvi ak yon memwa, se nan lòm Bondye kreye a, yo aprann tout sa yo. Se pou rezon sa a, mè byeneme, mwen salye w ankò, mwen felisite w si w gade videyo sa. Pataje l a yon lòt moun, l a aprann lapawòl. M pa nan voye monte, mwen esplike Labib. Bondye ban m konesans pou m pataje avè w. Yo soti nan Bondye, si w ap pran vèsè yo jan w konnen yo ye a literal, enben w pa ka konprann sa sa vle di 666. Mwen swete ke ou verifye bib ou, li yo si ou ta vle fè kèk kesyon avè m anba lay anba videyo a kite kòmantè pou mwen epi m ava pote yon lòt nimewo pou ou m ava pote yon lòt etid pou ou e m ava pale w plis toujou de liv revelasyon yo. map gen pou m esplike w e revelasyon Danyèl te fè an chif yo, yo repete nan revelasyon, map gen pou m fè yon lòt e videyo pou m pataje avè w, pataje l ak lòt moun tou. Ke Bondye kontinye beni w. Mèsi mèsi babay dèske w te pataje avè m, se pastè Paul François depi sendomeng.